Ou pare pou nou pou chita sou sou sou Depi l twò cho m ap leve.
Woyy chèz la sanble te cho pou Vanessa paske Blondedy te gentan di l depi avan emisyon an kòmanse depi chèz la cho li ka kite emisyon an pou li ale ebyen se sa Vanessa fè chèz la vin cho pou Vanessa Vanessa kouri kite chèz la ann tande poukisa l te kouri kite chèz la. Map gade w la map Map gade w kap pale m kòmsi m wè nan ou olye de yon moun ki fache olye de yon moun ki fristre olye de yon moun kap pase fristrasyon li kap pase pèn li jan ke ou ta vle fè m konprann nan èske li sef pou m di ke plito ke Vanessa sonje Rutshelle anpil. M tap rele l nan telefòn m tap di l sa yo tap twò kontan pou l ka fini ak tout sa.

Se mèt yo ap tap fè zen cheri mèt yo ap ete pou nou nan sosyete de zen epi nou pa ale nan vrè kote bagay lan ye an yon amitye lè w te gen yon amitye a yon moun ou ka blese madam Maggie di konsa ke gen amitye w gen a yon moun chak moun se yon moun diferan gen amitye m te gen a yon moun gon jan m te ye avè w fè m yon bagay m pap nan pale m jis deplase. Paske bon, depi m te bon aksè nan lavi m, m pa pral kanpe pou m ap nan eksplike moun. Otomatikman m bon aksè nan lavi m. Nou ka pale, m mande w kòman w ye, gen bagay ou fè m, m pa ka, nou pa ka pale, nou pa ka zanmitan ankò, m pa nan eksplike moun epi m mache. E konsa m ye, men chak moun se yon moun, nou pa ka ekzak tout moun menm, nou pa ka vle si w konsa fò entèl konsa, nou chak moun se yon moun, nou chak moun gen yon fason nou fè yon moun aji.

E m ka repons ou e Ruth.
E ou e Ruth, ou e Ruth, Ruth trè smart, pa bliye son pwofesè l te ye. Se youn nan moun li pa pale l ap piko w. Nou poko janm konn sa. Ok, bon m poze yon kesyon. Trè smart. She's a very intelligent woman.

Kounya la men moun nan prefere zanmiw lan pase ou menm. Men zanmi an li menm li ta sipoze konnen ke se ou k prezantel moun lan li ta di ou konnen yon bagay m gentan nan yon level deja ann bay lòt la chans lan. Merci konsèy tiktok.
Se sak rele yon zanmi. Ou menm ou paka blow a moun sa ankò.
Ou wè pafwa nou twò fanatik. Fò nou ka fon lojik. Exactement, ou pa bezwen di anyen ankò konsèy. Ou fin pale ou menm pran kote l ye a. Tande, tande, tande cheri.

Nou pa konn lè nou rive yon pwen nou ka ba yon zanmi yon espas. Nou plis wè tèt nou tèt nou. Nou pa ba moun afè ditou. E se konsa tout sa bon. Egzakteman, nou ipokrit. Kote yon moun ap ban nou pase, nou pap bay lòt pase. Wè Ruth, Ruth tout moun ba l pase men l pa vle bay anpil lòt medam yo. Wè Ruth, Ruth pa bay moun pase. Si Vanessa te egoyis li pa tap prezante moun nan se paske li te vle Ou fin pale cheri, ou klase verite w. Epi banm di yon lòt bagay ankò.
Eskize banm di yon bagay Michel pa wè sa tande ou wè Eske nou panse talè kite m fin pale ma cheri Eske nou panse si Ruth te di moun nan pwomotè a konsa a ou konn yon bagay m gentan nan yon nivo deja an nou pouse l rete ansanm avè l pouse l pwomotè a tap dakò

M dakò ansanm avèk ou, Etazini itilize de strateji pou li toujou kenbe pwisans li. Tout pa gen pou tout moun wè, li evidan. Men nan ka pa rapò avèk egzanp ou pran, nan ka ou pran Rutshelle ansanm avèk Vanessa li diferan. Se Vanessa ki te dapa si mwen menm pa renmen pale ansanm avèk kòm si m pa gen prèv de anyen pou si sa Vanessa di yo se vrè se Vanessa ki genyen moun li li pa make sense moun li vin li genyen moun li li prezante w li li gentan gen yon pwojè epi kòm si ou inyore pwojè l lan epi ou pran devan pou pou wè pwòp tèt pa w pa gen pwoblèm avèk moun Pa gen moun ki gen pwoblèm avèk moun ki travay. Wap travay ok, ou bezwen ou gen strateji paw pou rive ou rive. Men lòt la pa ka gen strateji pal ou byen tou li gen moun li. Kes on ti mo on ti banm on ti mosyon silvouplè. Li prezante moun li, li pa moun li. Guys banm on ti mosyon, banm on ti mosyon. Hold on, hold on. Non non non non, se li.

Rutshelle fè silans. Nou menm nou renmen tande, nou renmen moun kap jwe. Fò w ka tande 2 son klòch yo pou w wè yon jan. Ou panse Rutshelle pa ap vin vide di sa Maggie? Ebyen se sa ui! Ee Maggie, se sa! Claudine, ban m di Maggie yon bagay ankò. La moman la, li pa yon kesyon ke Vanessa ap chèche zen non Maggie.

Yep, jounen jodi a, ou pa wè Vanessa sèlman nan entèvyou a plenyen de relasyon l ki kraze ansanm avèk Rutshelle. Si sa li di yo se vrè, ou wè son Vanessa k ap pale de boycott a